Ayisyen konsène, konbatan, tout sòlda nou yo, leve kanpe pou nou defann enterè pèp la. Lanbi Mawon Ayisyen pote yon lòt edisyon pou ou sou inisyativ Pwojè Tounen Lakay la. Nou remèsye tout sipòtè nou yo ki te deja gade rezon nimewo 1 nan 28 sou inisyativ Pwojè Tounen Lakay la. N ap mande pou toujou kontinye pataje videyo yo avèk zanmi w, avèk fanmi w. Kòm nou te deja konnen, òganizasyon Biman Ayisyen se yon mouvman ki vini pou jèn ayisyen k ap viv aletranje oubyen ann Ayiti. N ap mande ou pou w aprann de òganizasyon nou an, tout pwojè nou gen pou nou fè yo. Ou kapab toujou vizite nou nan www pwen lbimawayisyen pwen org. Pou aprann de objektiv nou an, sa nou fè, ki fason nou ta renmen kolabore avè w, ou menm patriyòt nou yo, ou menm refijye ayisyen k ap viv odeyò de peyi a, avèk ayisyen konpatriyòt nou yo, zanmi nou yo, fanmi nou yo ki sou teren an, ou menm ki k ap suiv aktyalite peyi a, ou konprann ki jan bagay yo difisil, ou konnen ki fason ou menm ou ka pran angajman pèsonèlman pou mete tèt nou nan pi bon pozisyon. pou w kapab ede peyi a pou kapab ba l lavi ke li te ba ou a. Se sa k fè òganizasyon Li Mawon Ayisyen, nou menm nou te pran angajman, nou te vin avèk pou pwojè Tounen Lakay la ki se 215 rezon pou nou motive konpatriyòt nou yo pou yo mete tèt yo nan pi bon pozisyon, pou yo travay ansanm, lòt òganizasyon, zanmi, fanmi, pou nou menm mete men ansanm pou kredi. pou nou pran kredi pou bon rannman ke peyi nou ka bay, peyi nou pral bay nan 5, 10 an ankò. Se nan menm espri sa a n ap raple ou jodi a nou pote rezon nimewo 29 pou ou sou Inityativ pou Jèfrinen Lakay la. Kòm ou menm ki ta t ap swiv nou deja, rezon nimewo 25 a 29, nou te di ou se Im Nasyonal nou an, Ladesayinyèn nan ke nou menm n ap fè reprezante ou, rezon nimewo 25 a 29 jodi a. Nou pote pou ou senkyèm kouplè k ap reprezante rezon nimewo 29 sou inisyativ pwojè Tounen Lakay la. E pèmèt mwen li l pou ou. Li di, Nou gen yon drapo tankou tout pèp, se pou n renmen l, mouri pou li. Se pa kado blan te fè nou. Se san zansèt nou yo ki te koule. Pou nou kenbe drapo nou wo, se pou n travay met tèt ansanm pou lòt peyi k ap respekte n, drapo sila se manm sout ayisyen. Kòm nou te deja di w ou menm ki swiv Inisyativ Pwojè Tounen Lakay la sou platfòm òganizasyon wi mawon ayisyen an, nou envite w chak rezon sa yo nou mete sou platfòm nou an, nou envite w pou w tande mo yo, Pou metrize mo yo e gade ki fason ou menm pèsonèlman ou pran angajman pou mete tèt nou nan pi bon pozisyon pou kapab ede konpatriyòt nou yo ki pwal viv nan peyi Dayiti oubyen ki pwal ap viv aletranje mete tèt ou nan pi bon pozisyon pou kapab ede peyi a paske peyi a fè ase pou nou nou menm pou kounye a la se nou menm ki pou finalman an 2019 pou nou pa kite tout enstabilite sa yo distrè nou, pou nou pa kite yo kraponnen nou, pou nou pa kite yo fè nou pè, paske nou konnen gen yon fen kanmenm nan tout ensekirite, nan tout enstabilite sa yo ki nan sosyete a. Se ou menm avèk jèn sou platfòm òganizasyon Mouvman Awon Ayisyen ki pou mete tèt nou ansanm, pou nou travay ansanm, pou nou di finalman nou p ap kite sa pase konsa, nou p ap kite moun kraponnen nou, nou p ap kite pwoblèm sa yo sipase nou, gen yon rezilta pou yo. e nou menm nou kapab vini avèk rezilta a, swa sipòte òganizasyon Blue Maron Haïtien oubyen lòt òganizasyon ke ou konnen k ap travay nan enterè peyi nou an, nan enterè sosyete nou an, nan enterè ekonomi nou an, ki pou pwomote kilti nou, ki pou ba nou yon lòt imaj sou platfòm entènasyonal la. Kòm nou te deja di ou, pèmèt mwen li l pou ou ankò, se rezon nimewo. 29 sou inisiyativ Pwojè Tounen Lakay la. Pèmèt mwen li l pou yon dènye fwa. Li di, Nou gen yon drapo tankou tout pèp, se pou n renmen l, mouri pou li. Se pa kado blan te fè nou, se san zansèt nou yo ki te koule. Pou nou kenbe drapo nou wo, se pou n travay, met tèt ansanm, Pou lòt peyi ka respekte n, drapo sila se manm tout Ayisyen. Ankò yon lòt fwa nou remèsye sipòtè òganizasyon Lanbi Mawon Ayisyen. Si w bezwen plis enfòmasyon sou òganizasyon an ou kapab vizite nou nan www.lanbimawonayisyen.org. Travay ansanm lòt òganizasyon, sipòtè lòt òganizasyon ou konnen k ap defann enterè peyi a. Sipòtè òganizasyon Lanbi Mawon Ayisyen ki vle travay pou ou, ki vle travay avèk ou pou nou defann enterè gout lajan, slogan nou an di a, kòm ou kapab wè. Nou di w mèsi. Gade videyo nou yo, pataje yo avèk zanmi w, avèk fanmi w. Òganizasyon Lwi Mawon Ayisyen, nan non zansèt nou, nan non zansèt nou yo, nan non Granmèt la, nou salye nou tout. Lanbi Mawon Ayisyen, an nou defann enterè goud la. Mèsi bokou.